Gwo panik Ozetazini, gè Iran rive sou tèritwa ameriken tanpri souple ayy sa ke nou tout tap kwaze dwèt pou li an ki pou pat fèt ta sanble ke nou pa gen anyen n ka fè ankò Iranyen yo ki te di nou ka raple nou ke pa gen pyès tèritwa yo pa ka rive frape Tou senpleman nou pa t konnen nan ki fason yo t ap rive fè l. Antouka, genyen 7 eta anviwon Ozetazini la a ki deja sibi frap Iranyen yo. Nou pral gade ki tip de frap ke yo ye. Nan moman n ap pale an la, nan Minnesota genyen gwo preyokipasyon nan dosye sistèm dlo eta a. E menm Donald Trump, yo rive poze kesyon men li la a kote ke jounalis yo t ap pale ansanm avèk prezidan ameriken an. Nou pral sezi tande kalite manti ke prezidan an li menm li bay just pou l kapab retire kò l anba bagay sa a. Paske si li pa di yon bagay konsa, tout pèp ameriken an ap lage responsabilite an sou do l. Men malerezman, enfòmasyon k ap soti jodi an la ki se premye out 2026 la, hey mete prezidan an toutouni. Antouka nou pral tande deklarasyon lan, mwen pral tradui pou nou pou nou tout kapab konprann, mwen pote enfòmasyon cnn, New York Times yo pou nou, nou pral gade tout detay ki ladan yo pou nou konnen kisa bagay lan ye egzakteman. Sitiyasyon administrasyon Donald Trump lan tèlman konplike nan konfli sa a avèk Iranyen yo, men kote prezidan an anfen rekonèt ke Iran chak jou k ap pase nan dènye moman yo sitou se pi fò, Iranyen yo ap pi fò sou chan batay lan. Menm si yon lòt kote li fè konnen ke li pral fè ke yo vin fèb. Nou pa konnen ki plan ke l genyen, men atansyon a, gè lan li sou wout eskalade pandan wikenn nan la, paske Etazini avèk administrasyon Donald Trump lan, daprè sa ki pibliye nan plizyè medya, deside frape enfrastrikti enèjetik iranyen yo, e Iran, tanpri souple, ki deja fè gwo menas pou di ke l ap fin mete ekonomi mond lan plat atè. Antouka, nou pral gade tout enfòmasyon sila yo pi devan. Genyen The Telegraph ki rapòte l, nou pral gade kisa ki di egzakteman. E menm genyen yon responsab ameriken ki fon deklarasyon a Axios, ok. Nou pral sezi kòman iranyen yo yo menm yo sou batay tout bon. Ayayayayy nou nan woulo ansanm avèk konfli sa tout bon jan ke m wè lap evolye nan dènye jou yo la paske nou tout konnen l se ekonomi mond lan ki ap peye po kase an. Mwen pote pou nou tou deklarasyon pòt pawòl lame iranyèn nan menm msye kote ke li ap pale nou pral sezi tande. Ki sa ke l di sou preparasyon Iranyen yo pou konfli sila a? E bagay lan tèlman kapab grav, Etazini deja fè konnen a tout Ameriken gen seri de peyi la yo sipoze deja kòmanse ranje valiz yo pou kapab kite paske sitiyasyon li kapab vin kontwolab. E tout sa nou tout konnen l se paske tou senpleman prezidan ameriken an Donald Trump pa wè kòman pou l kapab retire tèt li pwòp nan konfli sa paske iranyen yo vrèman pa vle ba l kote pou l pase pou l kapab soti avèk yon bèl imaj pou l frape lestomak li pou l di li genyen konfli sila. Men ki kote administrasyon sa ap mennen Etazini, ap mennen tout mond lan s on bagay ki fè mal anpil sitou lè n konnen kòman Obama depi 2015 te genyen yon akò li te siyen avèk Iranyen yo pou te jere dosye nikleyè la. E n konnen l trè byen, Donald Trump li trè konplike pou li pou l ta konkli yon pi bon dil, sitou lè n gade kòman Iranyen yo an pozisyon de fòs. Kamala Harris fon deklarasyon la a kote ke li frape Donald Trump nan sans sa a, men li kote ke li ap pale, mwen pral fè nou tande, mwen pral tradui pou nou, Aprè na di kisa na panse. Men toujou sonje a, vrè repons lan se pou moun ki kapab vote yo nan eleksyon mi manda. Pandan ke nou sipoze veye anwo veye anba avèk administrasyon sa a pou yo pa mete mi nan do mi non. Kòmanse rale chèz nou non. Rete la monchè.

Salitasyon pou ou e bon weekend. Epi nou genyen Vita Lafon ki di Ronald Bondye beniw frè pam mèsi anpil paskew mande benediksyon pou mwen avèk travay sa a salitasyon pou ou fanmim e bon weekend lòt zanmi pam frèm sèm yo nou konnen kòman sa ye kontinye like pataje e sitou kòmante epi boul patnè nou afè pa nou Ronald ap rive sou nou Pou big up a pa nou anto. Definitivman gè etazini kont peyi iran pase nan yon lòt dimansyon enfòmasyon sa ki rapòte pa plizyè medya. Gwo medya tankou New York Times, cnn, dabò an nou gade la a, nou wè ke yo fè konnen ke apwovizyònman nan dosye dlo nan omwen 7 eta ameriken te sible pa sibèratak, ok, ki selon responsab yo. Sanble se se Iran ki fè travay sa a, se Iran ki atake an, se Iran ki frape an. Nou tande byen, nou wè l, se New York Times ki pibliye enfòmasyon sa a jodi an la ki se premye out 2026 lan, nou wè l a midi 2 ok. Enfòmasyon sila a New York Times te pibliye l paske nan yè, antre yè, avan yè enfòmasyon an t ap sikile, nou te tande Nou kapab tande nan plizyè lòt medya kòman sitiyasyon an te ye, ok, sitou nan Menen Sotano, nou tande tout detay yo. Men potko genyen de enfòmasyon klè pou te kapab fè santi ki kote bagay sa a li menm li soti egzakteman, ok. Lè yo pale de sibèratak lan, pou moun ki pa konnen l, se de zaksyon malveyant nou kapab di. ki fèt la pou kapab andomaje, bloke oubyen vole yon seri de done nan yon sistèm oubyen nan yon rezo enfòmatik, kote ke yo frape òdinatè yo, telefòn, gran rezo antrepriz yo, gouvèneman yo tou konn viktim. Eske la, Iran te menase anpil peyi, te fè konnen ke pa genyen pyès teritwa, ki a labri ansanm avèk li. Sa ke n pat konnen, nou ka raple nou nan plizyè emisyon mwen te fè analiz sa ansanm avèk nou, se sou ki fòm Iran pral atake Etazini oubyen yon seri de lòt peyi. Eske se avèk de misil, eske se yon lòt fason, eske se de moun yo pral fè enfiltre nan peyi an la pou al eksploze yon seri de. Yon seri despas, nou konnen ke gen anpil fason yon seri de peyi kapab itilize pou frape yon lòt ke yo nan yon konfli ansanm avèk li. Ok, se pa tou senpleman anveye misil, non, non, non, gen plizyè lòt fason yo kapab itilize la pou kapab deranje popilasyon an, mete plis presyon toujou sou administrasyon ki an plas la. Jounen jodi an la a, nou kapab di ke avèk teknoloji an, nou ap fè fas a yon seri de konfli ki, èske nou ka di ki ibrid? Èske la a, kote ke nan ka sibèratak yo, se just yon fason pou kapab, jan ke m sot di l deja, pètibe enfrastrikti kritik yo nan yon seri de peyi, tankou rezo dlo yo, rezo d'elektrisite, de transpò, nan dosye lasante tou pou kapab paralize peyi advès lan de lenteryè. Eske n konprann? Sa trè trè enpòtan pou nou kapab konprann. Lè n tande gen atak k ap fèt, piga n senpleman panse a bonb, ok? Genyen sibèratak tou ki ap fèt pou kapab anpeche, tankou nan ka eta sila yo, paralize enfrastrikti. Dlo ki nan eta sa yo, paske moun pa ka fonksyone san dlo, eske la. Lè yo mennen tip datak sila yo, se yon fason pou kapab pètibe enfrastrikti kritik sila yo. Yo itilize sibèratak yo tou pou kapab fè espyonaj, ransènyeman tou. Ok kote ke yo konn vole yon seri de done militè, stratejik, endistriyèl eskn la. Se vrèman yon seri dataka ki deranjan ok e se sa ki fè ke n wè prezidan ameriken an Donald Trump li vrèman pa vle aksepte ke se Iran ki fèl nou pral tande pi devan avan banm mete capture sa pou nou kapab kontinye wè plis detay sou sou sibèratak sa ok. Nou wè ke yo di Etazini di ke Iran se pwobableman li menm ki dèyè sibè atak ak kowòdone kont sistèm dlo nan omwen 7 eta ameriken depi lendi. Ok. Pa egzanp nan Mwayen Oryan nou wè kòman genyen anpil izin de desalman dlo ke yo ap frape avèk misil men la Iran ki pa itilize misil pou l kapab pètire sistèm dlo nan nan minimòm 7 eta sila yo ok li itilize sibè atak donk nou wè kòman iranyen yo daprè sa ki rapòte pa medya sila yo ok yo deside tout bon atake teritwa ameriken an ok antouka nou wè ke yo di etazini di ke se iran ki pwobableman dèyè sibè atak kowòdone kontre sistèm dlo nan omwen 7 eta ameriken depi lendi avèk yon sèten aktivite ki degrade aktivman operasyon dlo yo, ok, selon New York Times, yon ansyen antreprenè ameriken nan dosye sibèsekirite kalifye atak sila yo de san presedan, ok, donk se de atak la, se de bagay k ap pase ke yo pa t konn wè oparavan, bagay lan li vrèman grav, li ajoute ke. se yon eskalad sinyifikativ nan operasyon de pirataj Iran kont sib amerikèn yo, izrayelyèn e nan Mwayen Oryan tou depi debi gè lan nan mwa fevriye a, e FBI ki konfime nouvèl atak sila yo swit a atak ki te fèt yè kont plis pase 30 sistèm dlo nan Minnesota. Èske n tande? Lè Iran kòmanse fè tip datak sila yo pou kapab pwovoke pètivasyon sa nan sistèm dlo nan eta sila yo, nou deja wè kisa bagay lan pral ye a, son fason pou kapab mete tout moun kap viv nan eta sila yo nan yon sitiyasyon ki konplike, ok, degrade kalite de vi moun sila yo, sa ke yo nesesite paske nou tout konnen kòman dosye dlo an ou pa gen anyen ke wap fè. ke ou pa nesesite l. Si Iran reyisi mete sistèm dlo sila yo ajenou, nou ka deja wè kòman presyon li pral ogmante de manyè konsiderab sou administrasyon Donald Trump la, sitou nou konnen se yon administrasyon ki te fè kanpay pou te di non a lagè. Èske nou menm jounen jodi an la a, ke Etazini twouve l an gè kont Iran, k ap. fèt nan Mwayen Oryan an se yon bagay, men ke gè sa a kòmanse ap frape kalite de vi kotidyèn moun Ozetazini, se vrèman yon bagay ki konplètman diferan paske sèt ka pa gen misil ki ap rive sou tèritwa ameriken an, men genyen diferant fason ke Iranyen yo kapab pètire lavi ameriken yo okotidyen e se sa ki pwoblèm nan paske gè lan se pa sèlman misil ke li ye ok. Genyen plizyè fason nan venteyinyèm syèk lan la ke yon peyi kapab itilize pou deranje lavi popilasyon yon peyi ke li nan konfli ansanmavèk li. Ok. E se sa ki fè ke prezidan ameriken an Donald Trump, lè yo poze l kesyon sou dosye sa a, li bay koulè repons sa a, kote ke n ka di enfòmasyon ki ap soti yo mete l toutouni pou wè sa se manti timoun piti.

Aah nou tande! Se te 2 jiyè ok enfòmasyon mwen sot pote la yo nou wè se jodi an la yo soti ok se te 2 jiyè te gen konferans de près sila kote ke nou tande jounalis lan ki mande lèske yo ka ekskli enplikasyon Iran nan atak sila yo ok ebyen prezidan nou tande l ki sot reponn ke se menm eta ok. Se Minnesota ki dèyè sa k fèt lan paske yo vrèman enkonpetan èske la dirijan ou paske se yon eta ble èske la li di ke mwen panse ke gouvènè lan se li menm ki dèyè tou sa èske n tande a ayayayayay li te di tou mwen pa kwe ke se yon sibèratak iranyèn ke li mwen panse ke Ah Minnesota ta sipoze resezi l, se yonn nan eta yo yo pli mal jere ok. Li di ke yo dekouvri koripsyon masiv ki genyen nan Minnesota e dayè li sot resevwa yon yon rapò ok. Gen yon seri de bagay majè ki lye a koripsyon nan Minnesota ki ap fèt nan moman an la. Eske n tande kòman li pwofite regle kont li avèk gouvènè demokrat la? Eske n tande a? Senpleman pou responsabilite sa yo se pa sou dol ke yo tonbe ok se sa prezidan ap fè la a men di ke Minnesota li menm se paske administrasyon ki la a li enkonpetan ki fè ke sa aprive se koripsyon ki genyen donk genyen koripsyon nan tout 7 eta sila yo eske nan paske se pa sèlman Minnesota atansyon si se te sèlman Minnesota nou te kab di ok bon prezidan sanble petèt li kapab genyen rezon ok men se pa sèlman Minnesota ki nan pwoblèm sa a nan moman nap pale an la a. Dayè, banm, nou sot gade l nan New York Times, banm mete enfòmasyon cnn nan la a pou nou kapab gade l ansanm avèk mwen. Ok, nou wè ke cnn ki di pirat yo te sible sistèm dlo nan plizyè eta ameriken nan yon sibèratak kowòdone ki te fè ke yon seri de sèvis piblik te oblije mete avi do bouyant deyò. Ok. e pou te pase an mòd manyèl, yo te mete sistèm yo anliy selon responsab ameriken yo. Ok. Se pa, se pa yon sèl eta, pou n ta di, se pa sèlman Minnesota ki anba pwoblèm sa a. Ok. Ki sibi siberatak sila yo. Eske la, se plizyè ke li ye. Eske nou konprann? Donk prezidan tou senpleman ki te vle regle kont li ansanm avèk Minnesota. Paske nou konnen prezidan koman li ye, koman li fonksyone deja. Depi gen yon seri deta la ki pa sipòte l, menm èd li pa vle ba yo. Èske n konprann? Donk, sa k pi fasil lan, se tou senpleman lonje dwèt sou gouvènè lan, ok, pou kapab di bon, se yon enkonpetan ke li ye, se dis, se dat, paske Si li admèt ke se Iranyen yo ki fè sa a, kiyès ki te deklanche gè sa a kont Iran? Se te li menm. Kiyès ki te pwomèt ke l pa t ap rantre Etazini nan gè ankò? Se li menm. Donk jounen jodi an la kòmanse admèt ke konsekans sa yo se akoz de gè kont peyi Iran. Èske n konprann kòman pwa a ap lou sou do prezidan an? Men apre, lè nou gade enfòmasyon yo, paske nou konnen kòman patizan prezidan ye, sa ki soti nan bouch li se sa ke yo kwè, menm si enfòmasyon an te devan yo la, y ap repete sa ki soti nan bouch prezidan an. Al poze youn ladan yo kesyon, yo ap di ou menm sa prezidan an sot repete an, san ke yo pa poze tèt yo pyès kesyon, yo p ap remèt an kesyon anyen. Èske la a, nou wè ke yo ap mache di tou ke prezidan li mete fen a yon kantite de gè, menm di yo pa ka di ki gè prezidan stope. Tou senpleman prezidan repete yo repete tou osi senp ke sa antouka nou wèl se vrèman yon sitiyasyon ki konplike paske mete an nou di kreye pètibasyon sa nan sistèm dlo yon seri deta nou ka deja wè kòman si sa kontinye si sitiyasyon sa li agrave kòman tout moun sila yo ap vrèman an difikilte ok pou kapab mennen yon vi nòmal e lè nou fas a sitiyasyon sa la. Nou sipoze poze tèt nou kesyon, ki lòt bagay ke Iranyen yo ap planifye pou kapab frape teritwa Ameriken an? E jan ke m abitye di l, nou pa sipoze ap veye misil, paske byen petètre se pa avèk misil Iranyen yo ap atake Etazini, se lòt fason yo ap chèche e frape teritwa Ameriken an. Se pa sa ke pèsòn swete, men jan ke nou wè konfli sa ap eskalade la, avèk administrasyon Donald Trump la ki pa wè kòman pou l kapab soti pwòp nan konfli sa a, E lè sa, se yon seri d'atak ke nou wè ke yo ap planifye pou kapab frape Iran pli fò toujou e Iranyen yo, chak fwa Etazini menase yo, yo menm tou, yo fè yon seri de menas la ki vrèman fè pè. An tou ka, Prezidan Ameriken an Donald Trump li kòmanse rekonèt ke Iranyen yo vrèman trè trè fò sou chan batay la. Ok. 1.

Eske n tande kòman prezidan an li fè konnen ke nan moman an la Iran ki vin fò a, Iran fò men nou pa bezwen bay tèt nou pwoblèm, nan ti tan ankò nou pral rann, nou pral fè yo fèb, nou pral rann yo fèb paske yo ap planifye la pou kapab bonbade Iran, bonbade enfrastrikti enèjetik an Iran, sa yo se krim de gè ke yo ye paske se pral konplike lavi popilasyon an. Bonbade, atake, avèk de misil, avèk dron, enfrastrikti enèjetik yon peyi. Se popilasyon peyi sa a ki pral soufri. Ok. Se vrèman yon seri de desizyon ki pap fè lòt bagay ke fè ke konfli sa a li eskalade, fè ke ekonomi mond lan peye pri an pi fò toujou. Èske n konprann? Dayè, Iranyen yo, yo menm, avan ke nou rive nan repons ke Iranyen yo bay, Men ki kote mwen jwenn enfòmasyon sa a, ok, se The Telegraph a ki bay li, kote ke yo fè konnen ke Donald Trump li li òdone 2 nouvèl zatak ki sible enfrastrikti enèjetik an Iran, ok, ki kapab kòmanse wikenn sa a e dire kèlke jou pou fòse Iran kapab tounen sou tab de negosyasyon an. Nou raple nou ke m te pote enfòmasyon sa a pou nou ke Iranyen yo menm yo te di yo pa sou negosye se sou batay ke yo ye. Ok, se tankou son son moun la a. Ou monte ou vin goumen ansanm avèk li epi wap mande negosye li lzo vini vin goumen zanmi ok iran se sou batay ke liye paske tou senpleman yo pa fè administrasyon sa konfyans pou kapab negosye eske eske la e Donald Trump ki swete rekòmanse negosyasyon yo deside la pou kapab frape iranyen yo eske la paske iran kontinye ap frape aktif militè ameriken yo nan rejyon an. Eske la a, baz ameriken yo nan rejyon an kontinye ap pran frap? Se vrèman yon konfli ke administrasyon Donald Trump la pèdi kontwol li. Iranyen yo tèlman deside pou kapab goumen tout bon, an nou gade enfòmasyon sa a. La nou wè ke yo di, yon responsab ameriken deklare a Axios ke Iran te trè agresif nan dènye jou yo la a, e genyen yon seri de responsab ameriken ki te ki te surpris de nan dan nou di nan nan mezi ke yo wè Iran te prè pou li kapab entansifye gè la se tankou se gad ki pran Iranyen yo ayayayayay tèlman yo sou batay Antouka, sa nou wè la, Iran te tèlman agresif ke yon seri de responsab ameriken yo te sipri. Ayayayy! Antouka, Etazini bò kote pa l, avèk Donald Trump ki deside avanse, annou gade enfòmasyon CBS News sa a, kote ke nou wè ke yo di Etazini ap avanse sou vwa eskalad tansyon yo nan rejyon an, se sa ke. Ali Abdollahi, ki se chèf gouvèneman santral militè iranyen an fè kòm deklarasyon ok e msye ki di ke tout peyi ki ap sèvi kòm boukliye defansif pou Etazini ok yo ap anglouti pa flam gè sa a. Eske n tande kalite deklarasyon ke msye fè la a? N ap konprann ke nan wikenn nan la a, nan jou k ap vini yo, nou kapab. nenpòt sa ke nou ta tande ok nap deja konprann kòman nou fè rive la an nou tande tou deklarasyon ke pòt pawòl lame iranyèn nan Mohammad Akhlamini ap li fè kòm deklarasyon an nou tande kisa ke misye di an nou swiv sou tit yo paske

Euh, paske euh, yo tout senpleman pa fè Etazini konfyans di tou. Ok, euh, nou wè ke li pale de drone yo yo, drone ke yo genyen yo ki gen kapasite sifizant pou kapab rive sou teritwa Izrayelyen an. Ok, ke natirèlman drone sila yo ka rive nan Jordani, nan baz Ameriken yo la ba an tou, yo pa janm fè konfyans a Ameriken yo nan dosye akò ke yo te jwenn. Ok, yo menm sa ke yo fè, yo eseye tire le meyè. pati de chak moman nan sese l few ki konn genyen yo e sa lè l pale de tire le meyè lan se ke li gen pou wè tou ansanm avèk akizisyon ekipman militè mete nouvo sistèm nan nan asenal lame iranienne nan Èske èske èske n konprann? Donk yo prepare yo lè gen seselfe piga n panse ke Iranyen yo menm yo rete la yo ap dòmi an pansa ke bon se deja yon seselfe se lapè non non non paske yo pa yo tou senpleman pa fè ameriken yo konfyans yo mete nan tèt yo a nenpòt moman Etazini ap tounen nan kò yo ankò Iran tèlman konnen Etazini sou dwèt e se sa ki fè ke administrasyon Donald Trump lan ap fè fas a difikilte sa pou kapab metrize Iranyen yo paske Iran Ay se pa jodi an la yo ap fè fas a ameriken yo. Èske n konprann? Se anviwon 47 an depi ke yo ap kontre kò m yo yon fason oubyen yon lòt e jounen jodi an la a yo montre ke yo te vrèman aprann de tout lòt afwontman ki te genyen nan nan 47 an sa ok e yo tou senpleman ap fè trè bon rezilta. Antouka. Iran ki, avèk deklarasyon sa a ke pòt pawòl lan fè la a fè santi ke yo prepare pou nenpòt gè ke yo ta twouve yo ladan l aktyèlman avèk Etazini, piga nou panse ke yo pa yo pa vrèman gen bagay nan men yo pou kapab kontinye frape e koze anpil dega nan kan Izrayelyen yo avèk Ameriken yo, se mesaj sa a misye vle fè pase la pou di ke yo pwofite de chak moman pou kapab an nou di yo tire le meyè de chak moman ke yo twouve yo ladan l. Eske la, donk yo prepare Lè te gen seselfe, yo pa t ap dòmi, yo t ap ranfòse tout kote yo te santi ke yo te fèb, e entwodui tou de nouvo sistèm nan arsenal lame militè iranyèn nan. Donk yo menm yo prè pou kapab kontre kòn yo, kontinye kontre kòn yo avèk Etazini. Ann gade enfòmasyon sa ankò pou nou kapab wè kisa bagay lan ye plis toujou. Nou wè ke yo di Iran dirèkteman avèti ke tout atak amerikèn kont enfrastrikti enèjetik Li ap fè kè tout rejyon an, man nou di, l ap fè tout rejyon an pase a laj de pyè. Ayayayayay! E yo fè konnen kè, plan kè Washington sinyale yo, se yon ilizyon kè Netanyahu soufle nan zòrèy Trump, ok? ke yo panse ke nan 2 jou kote ke mache an fèmen, yo kapab vin frape Iranyen yo trè rapid, e fòse Iran pou li kapab rann tèt li. Antouka, genyen Rezaei, misye ki se pòt pawòl Komite de Sekirite Nasyonal Parleman Iranyen an ki di ke si yon frap, si, si yo frape Iran, nap rann tout rejyon e enstalasyon ki nan rejyon an tounen a laj de pyè. Ah, est-ce que nou wè nan ki sa ke mond lan trouve l, ekonomi mond lan trouve l? Paske nou konnen l deja, gen yon seri de frap, yon seri d'installation pran nan rejyon an, se pa sèlman rejyon Mwayen Oryan an k'ap peye pou kase a, se ekonomi tout mond lan ki ap vrèman ajenou. E li di, li nan enterè yo a pou yo pa aji bètman. Ayayayay eske nou wè e etazini ki pran menas iranyen yo trè trè oserye ok atèl pwen ke jan kem te di nou nan entro an yo mande pou moun kap viv nan seri de peyi la pou kapab deja prepare yo pou rale kò yo ranje malèt yo kòmanse paske gen posibilite nan jou kap vini yo la pou èpòt fèmen pou Pou vrèman genyen yon pètibasyon nan peyi sila yo, ke se moun ki deja retire kò yo, se yo menm ki ap garanti ke yo ap rete sen e sof. Eske n konprann? An nou gade kisa ki di la a. Nou wè ke yo di ke anbasad amerikèn nan tout Mwayen Oryan, Emira Arab Ini, Katar, Oman, Irak, Jòdani, Izrayèl, Koweit, Arabi Saoudit, Bahrain, e kounye an Lejip, yo mete jodi an la dèzalèt de sekirite. kote ke yo egzòte Ameriken yo pou kapab kite imedyatman peyi sila yo e prepare yo tou pou anilasyon vòl ok nan moman kap vini yo la a, fèmti espas ayeryen an rezon de nouvèl kanpay de bonbardeman masiv kont Iran ki prevwa fèt wikenn sa a, ansanm avèk tou frap sou enfrastrikti enèjetik Iranyèn yo ok se premyè fwa ke Ejip yo mete l. nan kat peyi sila yo ok pou yo kapab kite de manyè imedyat pwobableman pa krent de nouvèl frap ki kapab bay apre atak iranyèn sou yon platfòm amerikèn ki an Ejip sa gen 3 jou a Iran ki tèlman ap frape a dwat a goch son bagay tèt chaje son bagay tèt chaje e kounye an la anbasad amerikèn yo ok nan tout mwayen oryan Yo mande pou ameriken yo kapab deja pliye bagay kòmanse kòmanse gade kote nap met kòn èske nou konn paske yo deja konnen si yo frape Iran jan ke nou sot wè enfòmasyon an soti la nan plizyè medya ke Donald Trump deja bay feu vert pou frape enfrastrikti enèjetik an Iran si sa fèt yo prevwa mete tout Iran nan fè nwa èske nou konprann e iranyen yo ki nou ka raple nou ki te dil Si yo menm yo nan fènwa se tout rejyon an ki ap nan fènwa nou imajine n yon bagay konsa rive pase ayayayay antouka an nou gade sa tou nou wè ke nan enfòmasyon sa nan kapti sa yo di ke iran iran deja prepare yon plan konplè pou ka detwi konplètman enfrastrikti enèjetik nan mwayen oryan ok yon dekapitasyon senkwonize de apwovizyònman mondyal nan dosye petwòl E nan dosye gaz, si Etazini oubyen Izrayèl lanse de nouvèl frap selon Tasmin, Tasnim News, èske nou konprann? Iranyen yo deja la a prepare yon plan konplè pou kapab detwi konplètman enfrastrikti enèjetik nan Mwayen Noryan an. Men nan kisa ego prezidan ameriken an lage mond lan Tout senpleman paske li pat renmen sinyati Obama nan akò 2015 la. Paske nou tout konnen l, prezidan ameriken an li trè trè konplike pou l ta rive jwenn yon akò ki miyè ke dil Obama te jwenn ansanm avèk Iran. Eske n la? Nou te wè, an nou di kloz ki te nan pwotokòl dakò sila a, kòman se te vrèman yon dezas total, yon imilyasyon pou Lèzetazini kòm sipèpwisans militè. fas a Iran apre ke Iranyen yo fin mete pye sou kou Detwa d'Ormuz la. An nou tande Kamala Harris kap frape Donald Trump nan sans sa a. An nou tande ansanm. You know, he's now talking about this deal. You know the deal would basically be what Barack Obama got. That he pulled us out of. And, you know, I think that.

Haa Kamala Harris di yon bagay la a ki tèt chaje anpil fwa m abitye fè analiz sa ansanm avèk nou la a tou paske anpil fwa lè n ap gade kòman gè sa a li tounen mal nan men administrasyon Donald Trump la an repibliken yo ki vrèman an danje pou eleksyon mi manda yo Eeh nou toujou konn ap poze kesyon pou nou di bon men men pou ki rezon egzakteman ki fè ke li kite Netanyahu trennen l nan konfli sila a? Ki enterè l genyen ladan l vrèman? Sèt nou wè kòman gen anpil milyonè, milti milyonè ki vrèman ap vin pi rich ok ki antoure administrasyon sa a. Ansanm avèk dosye gè lan nou konnen ke se vrèman yon opòtinite la a pou lajan kapab fèt ok. Gen yon seri de mouvman kap fèt ki atire atansyon anpil moun, anpil medya, anpil enfliyansè, anpil pèsonalite politik ki mande ke fòk gen dè envestigasyon ki kapab mennen. Yon seri de mouvman kap fèt a kèlke minit de anons ke prezidan an pral fè sou dosye konfli avèk Iran nou konnen ki vrèman. enfliyanse makèt la. Men yon lòt kote tou, nou konnen gen yon seri de dosye ki te vrèman kenbe prezidan, kenbe administrasyon sa a rakou tankou dosye Epstein yo. Ok, jounen jodi an la a, li lejitim pou gen anpil moun ki moun ki ap fè analiz, pèsonalite politik, pou kapab poze kesyon sa a pou di èske vrèman se pa yon sòt de distraksyon gè sila a li? Èske se pa enterè sa a? Èske se pa pi gwo enterè? administrasyon sa a genyen nan konfli sila a. Netanyahu bò kote pa l, se konfli l ap chèche. Ok. Men pou trennen Donald Trump nan yon konfli parèy, fòk kanmenm li menm tou li gen yon enterè ladan l. Paske, avèk tout jan ke nou konnen genyen de moun osen dadministrasyon sa a, apre tankou Joe Kent ki soti, k ap pale de sèvis de ransènyeman ameriken ki di non Iran pa te reprezante yon Menas iminant pou Lèzetazini, anpil analiz ki fèt menm JD Vance pa te pou konfli sila, men Donald Trump foure tèt li ladan l kanmenm ok, la nou pa ka di ke Kamala Harris li tonbe sou tèt ok, nou tande kòman li di akò sa a ki. Akò, m di pwotokòl dakò ke Trump te jwenn nan, se esansyèlman sa ke Obama te rive jwenn, pi mal menm. Nou p ap di se menm jan avèk sa ke Obama te rive jwenn. Nou wè ki kantite lajan, 300 milya de dola, fon de rekonstriksyon pou Iran, konparativman ak kantite lajan ke Obama te bay Iranyen yo. Se te fon Iran ki te jele, se te lajan Iranyen yo ke l te, men la se se yon fon pou kapab rekonstwi Iran, san konte aktif Iran yo ap dejele tou a. Se yon bagay tèt chaje, se yon bagay ki enkwayab pou pou Lèzetazini ta aksepte. Li di ke e Trump te soti nan, te retire Etazini nan akò sila a, li panse ke li enpòtan pou yon moun pa yon konspirasyonis, ok, men. Ou kapab tande sa ke moun yo ap di e ou tande moun ki ap pozet yo kesyon, eske se pa yon, eske se just yon distraksyon de sa ke prezidan pat ka jere, ok, e de sa ke l pat jere tou. M panse ke li lejitim pou nenpòt moun kapab poze kesyon sa, ok. Jan ke m zo di l deja, paske nou pa sipoze ekate anyen. E nou wè kòman tout dosye sila yo, se pa sèlman demokrat yo ki an dezakò ansanm avèk yo. Eske la menm o sen de pati repibliken an nou wè divizyon ki genyen a limaj de foto sila ke nap gade la ki se majori Taylor Green ki se ki te nan chanm reprezantan an kote ke li te chwazi la pou l pa kontinye ok apre anpil menas a ke li tap resevwa paske l te kanpe an fas a prezidan ameriken an Donald Trump ki reyini la avèk Thomas Massie li menm tou ki pase anba moul prezidan nan pati repibliken an. Nou wè Tucker Carlson ki la, nou wè Joe Kent ki la ki te demisyone de administrasyon Donald Trump la pou tout dosye gè, dosye Epstein, nou tande kòman yo pale. Ebyen, jounen jodi an la, men yo mete tèt yo ansanm pou kapab fòme, mete yon mouvman kanpe sou pye ki rele America First. Nou wè ke li di ke nou te di pa t ap gen gè etranjè ankò e nou te panse l, ok, e nou te pote soutyen nou a Donald Trump paske li te fè pwomès sa a. Men li trayi nou tout, angajman nou se America First pou tout Ameriken a dwat a goch, o centre, mouvman an li kòmanse! Donk nou wè kòman pati Repibliken an li divize a, li divize ofisyèlman ansanm avèk foto sa. Foto sa a se jodi an l pibliye, premye out 2026, e sela a 11 zè 02, premye out 2026. Donk nou wè kòman li lejitim pou gen seri de. konsiderasyon yon moun kap fè analiz kapab rive fè paske lè nap gade depwi ke administrasyon sa li kòmanse travay 20 janvye 2025 a jodi an la a se tankou nou gen lenpresyon ke tèlman gen bagay ki pase ok tèlman gen bagay ki enkwayab nan sans negatif ki pase ok. Se tankou n gen lenpresyon se nenpòt de twa manda ki deja ekoule la a. Se vrèman yon bagay tèt chaje. E kòm rezilta nou wè l, erezman, jan ke m abitye di l, erezman se sa nou gen kòm rezilta paske li t ap pi mal toujou si elektè ameriken yo yo pa t kòmanse wè klè. Mwen p ap pale ansanm avèk maga paske maga nou konnen li avegle. Èske n konprann? Se yon sòt de relijyon ke maga li menm li ye. avèk yon èt siprèm ke tout fidèl yo adore, yo pa remèt an kesyon non pli, paske tou senpleman yo kwè nan li les yeux fermes, ok, menm lè yo ta santi ke desizyon k ap pran pa fè yo byen, lenpòtan se ke yo fè l, yo fè èt siprèm sa a yon konfyans avèg, a tèl pwen ke prezidan an li te di l, menm si l te rale zam li la l touye yon moun, ok, moun sa yo ap toujou vote l paske yo lwayal, se de moun, se de fidèl ke yo ye, an nou rele yo konsa, ok. Ebyen, erezman se pa sèlman MAGA ki ap vote Ozetazini. Jounen jodi an la, nou kapab wè l, se 37 pousan to dapwobasyon prezidan an li ye sèlman. Ok! E se sa, jan ke m abitye di l, ki espwa delivrans a tout moun ki swete wè genyen yon chanjman Ozetazini. E jan ke m abitye di l tou a ment repriz, pwoblèm nan se pa janm avèk Etazini ke li ye, Nou kapab tou senpleman pa renmen mòd de fonksyònman yon administrasyon. Nou swete ke bagay yo ale mye. Se de kritik konstriktiv ki ap fèt la. Eske nou konprann? Yon moun ou kapab pa dakò ansanm avèk fason ke nou wè bagay yo. Ok? De menm ke nou menm tou nou ka pa dakò ansanm avèk fason ke ou wè yo. Osi senp ke sa. Paske anpil fwa mwen wè ke nou konfonn sa. Pa egzanp. Gade sa k ap pase ansanm avèk dèt nasyonal amerikèn nan. Dèt nasyonal amerikèn nan ki rive atenn yon nivo rekò de 40 mil milya de dola sou 45 prezidan ameriken nan tout istwa, Prezidan Trump sèlman li menm responsab

Non non non mwen vini avèk chif yo pou nou pou nou kapab wè sou kisa mwen apiye m pou mwen kapab vrèman fè yon seri de danaliz ansanm avèk nou aprè nou tout nou lib nou kapab gen opinyon pa n ki tout afè respektab. Antouka se sa reyalite an ye iranyen yo ki kòmanse atake teritwa ameriken an ki kòmanse ap pètire lavi moun kap viv ozetazini. Men nou wèl Donald Trump pa vle aksèpte sa paske pwaran lou a kite opinyon pa nan pa bliye tou like abone epi pataje video sa pou sipòte bon patnè yo sipòte travay sa se te bon zanmi Ronald rete konekte pou yon pwochèn video baww.